Bon, nou prale sou Floyd, e malerezman e pa sou Floyd Mayweather nou prale, men nou prale sou George Floyd. Ba wonn si George Floyd se kouzen, ba wonn si se zanmi, ba wonn si se fanmi, ba wonn si se frè, ba wonn sa liye pou Mayweather, Men nèg yo aranje yo, yo gen menm non. Malerezman, misye a lè aktyèl li nan mòg. Bon! George Floyd, misye son jèn gason ki fèt nan North Carolina. e mouv nan Houston, anndan Texas, youn nan eta ki pi gran Lèzetazini Damerik. Konprann? M kwè 2 eta ki pi gran se, se, se, se, m kwè e Texas avèk Kalifòni. Bon, si m pa twonpe m, men m si ke e 2 eta sa yo Lèzetazini Damerik, 2 gran eta. E jistapre misye t ap sòti Houston pou misye t al rete nan. Minnesota nan yon lòt eta ki rele Minnesota. Ebyen se la yè misye jwenn, le 25 ki sot pase la, 25 me ki sot pase la misye jwenn lanmò l. E trajik medam mesye. Veritab polisye. Mwen m kap map di asasine menm m pa m pa nan asfizye a m pa ladan hein gagannen e toufe e konsa komsa nan fransè asfizye èske w konprann pa yon plakaj vantral met nèg la sou vant epi apre sa mete jenou konprann mete jenou mete jenou l bò kou nèg la sa n tap tande n tap tande misye kap rele I can breathe I can breathe I can breathe. Se sa yon zanmi an di m Alaska. M kwè wè, m kwè Alaska, Alaska. Veye 3 gran eta sa yo, Texas, Alaska, epi California. Èske nou konprann? Misye t ap rele I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. Sètadi, je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer. Men lòm blan. Mesye eh mesye Darek Chauvin Ebyen Darek Chauvin te di misye reste calme pou fin mouri sètadi reste calme pou fin mouri Men avan tout bagay nou pa ka pale de Minnesota pou nou pa fè yon ti storicite Minnesota m gen dwa di w se yon eta imigran menm se lewòp de lès e alman yo se te e la yo te plis chwazi pou yo te imigre a lepòk se plis a Minnesota men Minnesota sa tou se li trè trè pwòch Kanada la paske li gen fwontyè l avèk Kanada li gen kon fwontyè l de 2 kote avèk Kanada ni sou Ontario ni sou m bliye lòt vil lòt pwovens sa. Eeh Manitoba hein Manitoba m kwè nou gen kelke grenn ayisyen kap viv a minit Manitoba Dewan Manitoba i gen fontyè a Manitoba isit o Kanada el gen fontyè tou avek Ontario sak la kote nou wè tout Ottawa Toronto tout anndanl nèt ale di son grand son son gran son gran eta nou wè nou wè ayiti nou tap relel departement son gran eta. Ron ki ki gen fontyè non sèlman avèk Ontario ki se yon pwovens kanadyèn men osi avèk Manitoba ki se yon lòt pwovens kanadyèn. Men anndan Minnesota a li gen Manniepolis kote ti tonton sa a arive pèdi lavi l byen malerezman. E menm eta sa a se yon eta ki gen anpil moun ki soti Somali, sitou lè te gen lagè a lepòk. E se ladan nou pral jwenn madam Ilhan Omar. E se pa yon eta kòm si se mò mesye George Floyd ki pral fè mwen menm mwen pote, mwen fikse zye m sou li. Zye m ta pral fikse sou eta Minnesota. Se la deklarasyon de Donald Trump mwad jiyè dènye ki ta pral fè m plis fè ti rechèch mwen sou kesyon sou eta Minnesota. Pase m sonje Trump ki te peton lòbèy sou Twitter avèk depite ki soti Minneapolis lan, kote misye mou, kote George Floyd mouri menm, Minneapolis. E fò n sonje, fò n konnen byen Mineyapolis se youn nan grand vil oubyen yon vil ki, youn nan vil ki plis enfliyan anndan Minesota e m kwè ke li separe pa, pa, pa, pa downtown nan menm, vil prensipal la ki se Sen Pol, yo gen yon rivyè ki separe 2 grand vil sa yo. Dayè e 2 pi grand vil ki genyen anndan Minesota se Mineyapolis e Sen Pol. Sen Pol m kwè menm m ka konsidere kòm kapital, kòm kapital Minesota menm. Nan Leso tan men, yo gen yon gran rivyè ki separe 2 grand vil sa yo ki se la flèv Mississippi ke nou ka konpare avèk flèv Sen Loran pa bò isit nan lakou Kanada, nan lakou spesyalman nan lakou Kebèk. Ebyen mèdam mèsye, madam Iran Omar. ki te soti jenn tifi nan lakou nan lakou Somali ki grandi Lèzetazini Damerik e Jhonp ta pral ret sou Twitter on lè, m pa ka di on lè, an 2019, li ta pral di madam sa a li lè l tan pou madam sa a retounen lakay li an. Li di lè l tan pou madam sa a retounen lakay li. Men eta de Minnesota s on eta Depi 1972, se yon eta ki repite demokrat, paske l gen anpil, anpil, anpil imigran, pa bliye tout Somalyen yo ki te Kalifòni, alepòk pa t ka jwenn travay, ki pa t pale bon anglè, epi te gen yon grand antrepriz nan zafè vyann ki te vin ouvri nan lakou, nan lakou Minnesota, pli presizeman Maniepolis, Maneyapolis, jan, jan, jan, jan vil lan rele an, ebyen, yo te ouvè pòt yo gran! Tèlman moun yo te manke tout moun ki lòt bò a te gen anpil moun ki te konn ki te gen fòmasyon ki te edike moun sa yo pat vle al travay nan poul la nan vyann nan konprann yo te fè apèl ak tout moun sa yo yo soti kalifòni yo vin travay nan mineyapolis anndan lakou minesota ebyen se pitit moun sa yo ou wè jounen jodi a la kap depite ki okipe tout gran pòs sa yo ki gen nan lakou minesota jounen jodi a. Grand batay la ta pral lanse sou Twitter lan dènye lè ke Barack Obama Donald Trump rete sou Twitter l di sak fè ke l pa ranpòte eleksyon an 2016 nan Minnesota ebyen se ti madanm sa a tout ras li yo ki lòt bò an ki se anti semit ki se anti ameriken e yo ki te kanpe anfas ki fè ke li pat ranpòte eleksyon an. Men sèt fwa si, li pral ranpòte eleksyon an an 2020, se sa l te rete l te deklare. E mal mal chans pou Madam Omar, se nan epòk sa Madam Omar te genyen yon vwayaj pou l te fè nan lakou Izrayèl. Bon, kesyon sa n ap vin avè l talè. Nou poko, fò nou fin avèk Mesye Jòj Floyd avan. An nou vin avèk Mesye Jòj Floyd avan. Mesye Jòj Floyd, jan nou sot bay pakou l, medam, mesye, Ebyen misye arive nan lakou misye vin arive nan lakou Minneapolis anndan Minnesota ebyen misye son se yon nèg ki ap fè sekirite yon nèg onèt menm jan ak tout jèn gason kap fè sekirite swa ozetazini swa okanada oubyen lafrans misye son ajan sekirite men misye 25 me k sot pase la a. Msye ta rive antre nan yon boutik kote l al achte, humm, pandan peryòd sa k la gen la kowonaviris sa, klèb msye t ap travay la, yon klèb moun amerik latin yo la, ki gen yon bistro ladan kòm sa, ebyen, klèb la fèmen, msye pa ka al travay pandan covid 19 nan. Ta sanble msye al achte nan yon boutik, Ebyen yo ta di ke 20 dola misye ap achte a se ta yon fo 20 dola li ye. E moun responsab boutik nan oubyen mèt boutik oubyen pwopriyetè boutik lan ebyen misye aranje l li aple polis. E rele yo rele polis e polis yo vini yo minote misye de bra dèyè epi yo avanse ya yo ale nan machin yo avèk misye. Ou konnen kòm nou pat la. Nou pral di kisa vèsyon paske lapolis lè l arete w li genyen yon rapò pou l pwodui li menm. Kisa rapò polis lan di? Rapò polis lan di ke yo rele yo pou mesye George Floyd. George Floyd lè yo rive yo jwenn li sou entèpelasyon an George Floyd. tonbe batay avèk yo, ebyen yo menm yo metrize Judge Floyd paske Judge Floyd misye te trè danjere. Sa se rapò yo bay la, yon rapò ki pa kanpe vrèman sou anyen. Men, pa rapò a rapò polis la, lè y al gade, paske ou konnen e lòt bò an pa Ayiti, jan nèg yo fè Ayiti vin ye a, lè y al gade, Nan nan kamera restoran nan zòn nan gon restoran nan zòn nan sa yo wè nan restoran nan zòn nan yo wè se yon mesye ki yo minote san mesye a pa fè twòp twòp efò avèk yo e dayè areto e nòmal pou fon ti efò ebyen yo plakade misye epi yo mete jan yo rele jenou sou tèt misye epi yo tande yo gade misye kap kap bagay epi yo tande moun yo gade moun kap fè yon pakèt k ap fè yon pakèt jès epi an menm tan tou gon videyo k soti de yon seri de pasan epi menm pasan yo ki t ap mande libere jèn gason an libere jèn gason an l ap toufe e polisye yo rele anbilans e malgre pye mesye sa k rele Derrick Chauvin an sou kou jèn gason an yo pa janm aranje yo pou yo deminote l oubyen pou yo pote sekou avèk li jiskaske misye, nou pa t konn si l mouri sou plas, men y al rekonèt li mouri anndan lopital. Dayè e polisye nèg yo ye, yo pa t ap ka janm, menm si l te, menm si l te mouri yo pa t ap ka janm di si l mouri sou plas e e lopital sèlman oubyen yon doktè k ka revele tèl moun mouri, menm si w te wè l pa t pran souf ankò, menm si l te mouri devan w lan lè w pa doktè ou pa ka ap repete pou w ap di moun mouri. Se sa ki pase nan avni Chicago sof Ki se yon avni kote ke ki genyen anndan Minneapolis. Sa se boulva sa moun ki rete Minneapolis yo, Chicago South Road, m panse ke se la sou Chicago South Road lan, se la misye mouri nan rue Chicago, nan wout Chicago menm. Bon, restoran Killian. Yon nèg ki di restoran restoran Killian. Bon, gran desizyon ki pran aprè lamò George Floyd. Ebyen, tou lè 4 polisye ki te nan patwouy lan, yo revoke de fason otomatik. E m panse ke se yon bèl se yon bèl desizyon mè zòn nan Jacob Flourès jan misye rele an, li pran de fason otomatik, li revoke, li limoje 4 polisye ki te nan patwouy sa. Paske nèg ki te nan patwouy sa yo, se de nèg se de nèg ki gen ti dosye. E talè m pral vini avè yo pou ou paske nèg yo pa de nèg ki inosan ditou ditou ditou. Banm yon ti tan m bwè yon ti dlo pase konnen polisye sa yo m gen non yo la a m gen non nèg yo la a fò m chèche non mesye dam polisye sa yo pou ou pase nèg sa yo pa moun ke moun ka ret bò kote yo paske nèg sa yo sanble yo mechan anpil paske se pa la premyè fwa y ap fè ta de dezòd sa yo èske nou konprann ban m yon ti tan paske fò m vini ak non mesye sa yo pou nou pou n konn kiyès yo ye ki fè gwosè gwosè travay sa yo bon pandan se tan n poko jwenn non nèg yo n ap di w ke N ap di w ke, n ap di w ke toro k rele Derek Chauvin an, se misye k te chèf, m gen dwa di w chèf de pòs, oubyen chèf bakòp. Si se Ayiti m t ap rele w misye chèf bakòp paske misye se nèg ki gen plis karyè nan lapolis la. Misye gen 20 tan de karyè anndan polis Mineyapolis, wè je de mo a, anndan polis Mineyapolis, sètadi nan grand vil sa a, 20 tan de karyè. Men pandan 20 tan de karyè misye a, misye genyen 3 plent yo pote kont li yo sivil. E yo pote anviwon 7 plent sa yo rele enspeksyon jeneral. Si m ta ka konpare l avèk enspeksyon jeneral, yon estrikti ki genyen anndan polis Mineyapolis lan kont misye deja. Pami 7 plent sa yo, te genyen 4 mò. E 4 mò sa yo misye te itilize àm afe nan 4 nan 7 Plent sa yo pote kont misye, misye te itilize am afe 4 fwa. Èske nou konprann? Sètadi ke misye li menm li gen avoka, li toujou al defann li pou pwouve ke se kòmsi lejitim defans. Ou konn blan li menm nan zafè lejitim defans li, se pa yon bagay li, li, se pa yon bagay li jwe, li, se pa yon bagay li jwe a sa. E sa k fè anpil polisye ameriken konn fin tiye blak, men wè yo rete bèl alèz, yo pran plezi yo, yo pran plezi yo, epi, epi yo pran tò. Ou tande wi misye pran tò e poutan ou wè ou menm ou gon frè w nèg la tiye, ou wè ou gon sè w nèg la tiye e pou tande ohl pon i pran tò. Konbyen bagay fèm mal konsa lè map lè lè lè lèm lèm konn ap tande lèm konn ap tande tenten sa yo. Zanmann konbyen bagay nève m konsa non. On nèg pran zam ni l touye bowbowbowbow, swa nèg la menm ta demen l e pou tande lal jwenn lè l rive nan lajistis lajistis di l pat an tò yo baze sou tèl article yo ta yo baze sou tèl lwa e pou tande misye misye misye pat an tò. Tò sa ki rele Chauvin Derek Chauvin sa Gran gran papa misye se te bon alman E yal gade yal gade istorisite misye pakou misye nan lapolis la Yo wè son nèg ki te Lè Donald Trump te eli misye te klè ak tout moun misye te di tout moun ke li vote Donald Trump El vote Donald Trump e pou Lèzetazini ka repran vizaj li Misye te fè deklarasyon sa nan sou Twitter. E apre al gad yon lòt deklarasyon misye te fè ankò, misye t al kritike Meksiken yo k ap antre Ozetazini Damerik e misye lè yo t ap poze l kesyon poukisa l melanje bagay sa yo, misye te di nan zafè akèy imigrasyon Lèzetazini Damerik il y a une tradition. Se pa nèg ki piti non. Sètadi sa misye fè la a, se pa yon bagay kòmsi m ka di w misye fè kòmsi, se pa yon bagay misye fè pa erreur. Yo di w misye itilize 4 fwa Amafe deja e kote moun mouri. Sa vle di ke nan entèpelasyon ki gen mò dòm, misye itilize zam afe li pandan 4 fwa. Epi yon ti bagay piti li ye. E nou vin jwenn yon lòt to k rele Tao Tao, misye gen menm non a premye ministre, misye gen menm non a premye ministre japonè a. E lè n al gade nou jwenn misye d'orijin japonè vrèman. ki te nan bakop sa tou. Nou jwenn misye antre nan lapolis lan 2009, en, misye antre nan lapolis lan 2009, yo te pot plent misye an 2017, e nan zafè, e, e, misye, misye, misye, misye, misye te arete yon nèg, li te maltrete, maltrete nèg la, misye te menm pran sanksyon, e misye te peye anviwon 25 mil dola US deja, e, e, e, yo te jwenn yon, kòman, yon sòt dantant, en. Lè misye al nan tribinal, li menm avèk, e, e, sivil la li te maltrete a, yo jwenn yon antant, li bay 25 mil dola, Epi misye bay vag. Yeah misye te nan bakòp la tou sa vle di nan bakòp de 4 moun ki tiye jèn gason an ebyen gen 2 nan yo k abitye pran sanksyon gen 2 nan yo k abitye fè dè zak briganday deja e nèg tou lè 2 tou lè 4 nèg sa yo a lè aktyèl yo tou lè 4 revoke men sa k ta pral enèvan nan desi sa sa sa sa k fè m di desizyon an se yon yon yon yon bòn desizyon l ye se paske tawo tawo a ki gen orijin japonèz la, ki te sanksyone nan lapolis an 2017 la, epi ki t al jwenn antant avèk mesye sa ke l te bat nan le pase a, li te bay 25 mil dola, ebyen di kou, se paske pandan misye mete jenou l sou kou nèg la, epi di kou, misye li menm l ap pouse moun ki ap ki ap vin rasanble vin gade vin pran video misye ap pouse yo se kòmsi se 2 kriminèl kap fonksyone ansanm mandem konpòtman lòt 2 polisye yo kòm ou sipoze kòm ou sipoze respekte espri dekip oubyen espri di kò a petèt se sak do pase ki fè ke lòt 2 polisye yo pa pa gon jan pouse polisye parèy yo pou di yo pa fè sa. Paske lè w ap batay avèk, lè w nan yon batay avèk de nèg ki w ap travay ansanm avè yo, espri di kò, espri dekip, sipoze fò w toujou ansanm avè yo, kit sa bon, kit sa pa bon. Èske w konprann? Petèt se sa ki pase lòt 2 polisye yo ki pa gen dosye a, byen malerezman. Men, m salye. Jacob ki se maire Minneapolis lan ki pran desizyon limoje tou lè 4 vagabon sa yo e an menm tan premye moun ki te salye desizyon sa se madam Klobuchar e Klobuchar nou konnen ki se senatris Minnesota menm e ki te nan menm inivèsite Minnesota tou son madam nou konnen madam sa son madam ki gen anpil pwa e son madam ki fè yo rekonèt li la se nan deba yo nou wè li menm avèk madam Elizabeth Warren de Massachusetts. Nou wè ki kalite konpòtman yo te genyen nan deba nan envestiti Demokrat Joe Biden, Bernie Sanders te genyen e lè sa nou ta pral fè konesans a Madam Klobuchar, nou ta pral wè son Madam ki gen avni nan politik lan, Senatris Minnesota e sè dènye tan ki te arive ralye l dèyè do Joe Biden pou l di l pote sipò l a Joe Biden e jistapre Bernie Sanders li menm ta pral abandone kous la an rezon de Covid 19 nan epi pou fè plas a Joe Biden nan mwad novanm kap vini la a pou al afwonte le gran toryan ki le gran toryan le chèf de la Amerika oubyen le chèf di mond Donald Trump ki gon seri de desizyon sè dènye sè dènye tan tèt anba lap pran a la tèt de Amerika ki fè tout moun mal ebyen aprè madam Klobouchar Se Madam Ilhan Omar ki ta pral fè yon deklarasyon pou di ke li apiye desizyon chèf polis chèf polis la pran an nan lakou Minneapolis. Non sèlman misye fin pran desizyon limoje yo, men misye fè ouvè yon ankèt. E misye ouvè ankèt la, non sèlman polis nan depateman pa l la, plis nan vil pal la Minneapolis avèk FBI de konsè avèk FBI sa vle di yo pral travay a 2 e yo pral tout pase nèg sa ki gen move pase nan lapolis sa yo pral etidye konpòtman misye depi ke li t antre nan lapolis anviwon 20 tan de sa epi yo pral pouswiv misye dayè misye gentan pèdi djòb li la yo pral pouswiv misye sof si misye ta tiye tèt li pou nan jou kap vini yo la e pou n pa wè kote misye misye tonbe. anba men jistis paske m pa kwè ke jistis pral dous pou misye menm paske rapò de polis misye a li pa kanpe sou anyen e l kontredi tout sa kamera ki genyen kote aksyon an te pase a arive fèt.